Medam e mesye la fami, gwo bonjou, gwo bonswa pou nou tout, menm plezi a, menm lanmou an, menm kontantman an, nou kontan rejwenn ou pou yon lòt bilten denfòmasyon, plis pase 42 moun pèdi lavi yo, nou pral pataje detay, nou pral pataje son, odyo, imaj avèk ou konsènan dram sa kote gen plis pase 42 moun ki pèdi lavi yo. Kolonèl lame Dayiti an reyaji, bagay la mangonmen nan moman nap pale la medam e mesye, lapolis nasyonal Dayiti, task fòs e tout otorite yo, gwo afwontman lapolis nan batay avèk bandi viv ansanm yo, nou pral pataje detay avèk ou. Akayè Kabarè, Gwen ap bouke dram nan Kabarè a, on bilan trajik, genyen plis pase 40 mò ki arive konfime. Ebyen nouvo masak nan labodri, kabarè, pwofesè lekòl pami ebyen viktim yo ebyen aprè masak ki sot fèt nan labodri, kabarè, yon jèn pwofesè lekòl ki arive pèdi lavil anba bal bandi gang viv ansanm yo ebyen daprè sa yon pwòch viktim nan li menm li arive fè e nou konnen ebyen masak la ki te deja fè plis pase 40 moun mouri ebyen pami yo genyen ti bebe 3 zan. Fanmi antye ak kèk jèn ki te ka sèvi peyi a, ebyen krim sa fèt anplis soufrans san okenn entèvansyon serye ebyen sòti bò kote otorite leta yo, kote leta santral la ebyen kote fòs lame dayiti, kote polis nasyonal ki vrè misyon yo ebyen si se pa pwoteje pèp la ebyen peyi a genyen 9 prezidan epi nèg ak zam ap mache touye sivil alèz ebyen san konsekans. Ebyen e apre sa ke yap pale de lapè ebyen ki lapè si se sa ke nou menm nou ta rele lapè se san kap koule ebyen chak jou ebyen nap di w ke ebyen son sitiyasyon e ki sanse e devlope la kote ke gen anpil moun nan popilasyon an ki yo menm ki ap mande sekou malgre sekou ebyen nou poko janm wè otorite yo dram nan kabare a on bilan trajik 40 mò. Konfime, Heidi gen 40 mò, ebyen e Jimmy si n gade nou wè kadav yo se 40 mò san pale anpil, ebyen yè swa komin de Kabarè ki te teyat yon katastwòf imèn majè selon enfòmasyon ki te kominike ebyen o nivo de stasyon radyo pa Magistrat Akayè a, anviwon 40 pèsòn pèdi lavi yo nan evènman trajik sa e sikonstans egzak demè ri ankò flou men premyè envestigasyon lokal ki yo menm ki kòmanse la. Ebyen pèt an vi imèn sa yo li enpòtant li sisite on grann emosyon nan tout rejyon an. Otorite yo apèl a la pridans epi solidarite tandiske ekip de sekou yo menm yap mobilize pou kapab fè fas ansanm avèk kriz sa. Ebyen e la sekirite a kabarè devyen on priyorite ebyen dotan plis. ke dram sa li riske enpakte dirableman kominote a, ebyen sinis sa ki soulve deja de kesyon krisyal otou mezi de prevansyon e de jesyon de risk oubyen o nivo de rejyon an. Ebyen sak lakoz batay sa, ebyen kote ke ebyen abitan nan Kabarè ebyen genyen bandi yo ki te egzije ebyen pou yo menm yo kapab ba yo zam pou yo kapab al batay kont Akayè. Ebyen yo menm yo di ke. Yo pap antre nan okenn batay ebyen depi ou di ou pap antre nan batay sa w tande ya bandi yo menm yo ap touye w ebyen anpil moun nan kominote ya ki yo menm ki jounen jodi ya ebyen yap plenyen yo pa wè prezans otorite leta yo ki yo menm ki poko ebyen rantre pou yo te kapab ebyen vin pote bon sipò ansanm avèk lapolis tou ansanm avèk lòt. Pou mesye ki fè pati de otodefans, yè ankò, ebyen jan ke n te di w li nan Lapoudri, ebyen e kabarè kriminèl yo touye plis pase 42 moun nan yon masak, sak dòl la jis kounya y ap vide atè toujou, timoun piti, jèn tout ap pase anba kout zam, ebyen popilasyon rele anmwey, anmwey se Akayè nèg yo bezwen rive, y ap fini tout moun. Ebyen pou ka montre yo gen pouvwa ebyen yo rele anmwe leta se sa ke popilasyon an di ki kantite moun nap kite pase avan nou mache ebyen sou bandi yo ebyen si nou pa kapab pou kisa nou la Alix Didier Fizeme Laurent Saincy Vladimir Paraison pèp la mande kote nou nou stil ap prepare pou eleksyon toujou ebyen se konsa ke reyaksyon ebyen onivo de popilasyon an ki yo menm ki ap plenyen e Jimmy. Ebyen nou panse ke Sally M li dur ebyen e Jimmy sou ta gade imaj sa se jèn e professeur la e kote ke misye li menm ebyen podiab ebyen li arive pase ebyen pami moun yo arive touye yo ebyen nan kad masak ki rive nan Laboderie professeur al kanpe e Jimmy kote ke se on paranl ki te lagel kote ke yo menm yap plenyen jan ke misye li menm e avan e bon se pandan vivan li. Eben kote ke misye te fè foto l avèk tout kostim li, eben nap di w ke se yon nouvo masak ki fèt nan zòn ki rele La Potri, Kabarè, eben pwofesè lekòl pa viktim, eben aprè masak ki sot fèt nan La Potri, Kabarè, kote ke jèn pwofesè lekòl sa li menm li arive pèdi lavi l anba gang, eben bandi Viv Ansanm kap dirije pa Jimmy Cherizier ki li menm ap mande lapè, pèske gwoup bandi l yo yo menm. Yo ap atake ebyen nap diw ke se e group bandi izo ki yo menm ki soti vilaj de Dye ebyen mesye yo yo pran wout nasyonal nan machin UVD yo ebyen yo menm yo avanse pou yo kapab pote e rapò ansanm avèk taliban ebyen mesye gwo Jeff yo ebyen malgre sa gen anpil moun ki panse ke si Premye minis la li menm li te gon bagay li tap fè vre ansanm avèk tout direktè jeneral lapolis la menm drone yo ta sipoze lage ebyen pou yo te kapab tou elimine afè gang ki pran wout nasyonal la ebyen plis kounya fòk mwen di w ke ebyen gran nò li bloke machandiz paka antre soti lwès pou antre nan pòtoprens genyen anpil moun ki yo menm yo te genyen e yo te sou wout la ebyen e mesye te pran trelè yo te bare pou lapolis pa tranpe sou yo ebyen yo vòlè tout sa moun yo te genyen apre yo mete dife ladann. Ebyen nap diw ke son sitiyasyon ebyen pami moun ki mouri yo pa janm jwenn kout dou si pa gen lòt moun ki yo menm ki te ap pran wout la yo bloke ann mete pou nou on peyi depi nan de jou ke te ke moun yo bloke pou leta pa janm vini ebyen pou yo kapab voye dè elikoptè ebyen yo menm pou yo kapab vin desann vin pote popilasyon sekou on popilasyon ki lage de bra balanse eske gen leta pwen dentèwogasyon Almanick Salomon. Etan bò Kabarè o lòbal bò Akayè e nou kapab pale yo pale anviwon 42 moun ta mouri selon sa on kazèk di men pa bliye e mesye fòm di nou yon bagay lè Dimitri Babekyou te pale de lapè li te pale de Delma 30 Solino Kriswa mwen menm se zòn sa mwen te mete e mwen menm M pa janm konnen te mande lapè pou lòt zòn, men sa pa ka etone mwen si m ta tande e bandi ap atake lòt kote. Bon malerezman e malerezman e yèswa yo pale gen yon masak ki fèt men la ankò mwen menm kesyon m ap poze mwen menm e èske l nòmal jodi a pou frè n ak sè n kontinye ap viktim? Èske l nòmal jodi a malgre moun yo pa ka manje ou gon CPT ki deja ap e malmennen yo, ou gon CPT ki deja ap kraze yo e jodi a ou gon primati ankò ki deja ap malmennen yo? E kounye a pou vin jwenn avèk gang nan ankò mete sou li ankò, sa vin fè ankò moun yo vilnerab, moun yo vilnerab, jodi a nou pa ka di a, mwen panse, jodi a mèdi wi, men mwen panse ke jodi a la e fòk moun yo panse avèk sa, fòk moun yo panse jodi a la e gade la pou nou wè kòman e men nèg avèk zam yo pou yo konsyan jodi a la malere malerèz pa dwe ap viktim ankò. Paske lè ou boule ka yon peyizan, ou boule ka yon moun. Mezanmi ki moute yon ti kay e ake kisa li moute ap bay kokoye oubyen li mete kèk fèy djòl ebyen lèw tande a tout bwase kèk sab li pran yon bwase yon mòtye li rete poul dòmi pandan pou moun sa ap kouri li kite bèt li li kite jadenl li kite e kay li pandan li pral viv kay moun e deja yo deja patap travay e moun peyizan yo yo viv sou kesyon jaden yo viv sou kesyon e e e e bèt e ti poul yo yo al vann e se sa yo vann e e e e djimi.

Pwoblèm ni pi konplike. A mwen ke bagay li di yo, yo fè reyinyon, yo antann ke son kominikasyon estratejik e mwen poukisa yap fèl yo tout asumel.
A mwen ke wi, m konprann. Men gon bagay li di ki retni atansyonm se lèl di li pè pou nenpòt ti chèf pa. Men, men, men, men, men, men sa fè pati. Babekyou se youn nan moun ki pi konsyan de kotel rantre la. E misye kounya l gon sèl objektif kisa l kab fè pou l sòti kote l lan. Li men l men l di l tou. Èske l pa ka rann tèt li?
Hein?
Li pap stratejik? E rann tèt la difisil pou li. Sa fè w di sa? Misye konn twòp bagay. Ou panse.
Li konn twòp bagay. Yo ka gentan elimine l nan prizon an avan l ale? Li konn twòp bagay. E li di twòp bagay tou. Misye di w trè byen sa w konprann. Bagay kriminèl nou gen la, ou genlè konprann se nèg sa yo k pwoblèm nan? Gon pil moun ke w gen dwa bay lanmen avèk yo tou lè jou. Non, nou, mwen menm, mwen menm gen lontan mwen di sa, nou nan, nou anfas yon GCO, yon gwoup kriminèl òganize. An, ki pi, ki gen anbranchman anlè nan. Ki pi gwo toujou wi. Pa egzanp, lè misye di w, lè nèg yo al fè operasyon, yo pran pòz y al fè operasyon, yo tonbe tire bal api aprè sa yo vin fann li. Pès bal yo. Ou panse misye pa konnen moun ki konn voye vann li bal yo? Pandan w di sa, sa w konprann de pwòpte k ap fèt anba la e lapolis di yo fè operasyon, y ap pran kontwòl? Ki jan w konprann sa? Islòre di fè sa depi depi sou Ariel Henry. Depi sou mwen bon mwen menm si m te responsab sa w ap fè la e premye bagay m t ap fè. Bon si m te ba le 24 avril. Lè n te fin nan fè inogirasyon an, mwen voye yon nòt bay mesye cpt yo. Mwen di yo an an ui jou mwen chita mwen prepare travay e reyalize enstalasyon an. Yon pil bagay ke m pa t konnen ke ransèyman yo vin nan men m. Mwen mande nou pou m ta rankontre avèk nou an urjans e m mande le benefis de l'urgence. Paske gon pil bagay ke mwen menm mwen pat konnen kem vin dekouvri m panse kap nesesè poun metrize pou lavni. Yo poko janm reponn mwen jiska ojodi. E gon pil bagay ki pa tap rive si sa te fèt. Donk pwoblèm e pwoblèm nan li konplike e. Lè pwoblèm nan kòmanse konplike pou nèg yo, m te di yon bagay y a 3 semèn, lè Babekyou te lanse apèl li a pou moun yo te ale a, sa prèske gen 3 semèn. Wi,
m kwè sa wi. Mwen te di ke ok mwen tap etone ke dans la semaine à venir ou dans deux semaines ke nèg yo pa ta pote yon atak sou yon lòt pwen di teritwa. M te di l se kankou. Men jodi a la kabarè Akayè gen gwo pwoblèm la wi. Se totalman previzib.
Se kankou 22 jou avan yo pran Mirbalè a. M te rankontre avèk, m te nan yon reyinyon kote k te gen youn nan manm cpt yo, m di yo, m ap di nou yon bagay, pou mwen menm, si m te nan plas nou, m t ap kontwole rapidman laks Kwadèboukè, Bèladè. Paske m ta etone ke nèg yo pa chèche pran mil bal. Ou te di yo sa? 22 jou avan l fèt. Menm jan ou wè Premye Minis lan te di w, m pa t konnen yo t ap fè l non. Men lè m analize li t ap etonan ke yo pa fè l. Bagay k ap pase Kabarè ale vè Akayè a, li totalman previzib. Ou konn poukisa? Yo oblije fè yon aksyon. Pou yo afime pozisyon yo. Yo oblije fè yon aksyon bòyko. Yo oblije, yo oblije. Se grangou de nèg ou di yo wap vin mache sou yo. Wap vin mache sou yo ki bò? Kote yo ye a? Enben fò yo miltipliye pwen kote pou mache yo. E pou ba w lòt sousi, lòt pwoblèm. Vwala.
Donk yo vin ogmante pwoblèm ou. E di pwendevi taktik, estratejik, se nòmal. Fò lè wap goumen avèk ou nèg ki opoze a ou. Men eske la polis tande. Ou wè sa nap di la ou pale de strateji taktik eske la polis tou paka itilize e se kòmsi nou wè mesye sa yo plis itilize strateji taktik ke la polis. Nap mande la polis la fè travay tout yon leta an matyè de sekirite. La polis son. Instrument d'exécution des ordres li ye. Li pa yon instrument de décision stratégique. Lapolis la, ou konn ki sa, ou konn ki pwoblèm nou gen la, e m te di mesye yo sa, ou gen 3 fòs sou teren. Ou gen lame, ou gen lapolis, ou gen Kenya. Ki moun k ap kowòdone aksyon yo 3? Paske youn. Endepandan de lòt. Nèg ki chèf lapolis la pa kab bay nèg ki kòmandan chèf lame a lòd. E ni chèf lapolis la, ni chèf lame a pa kab bay kòmandan Kenya a lòd. Se pa konsa sa òganize. An de fwa m di sa. Men ta dwe gen yon kòdinasyon antre twa antite sa yo. Se tankou lè m ta pral fè Enstalasyon an. Mwen pran estrikti de ransèyman ke m metrize, ke m gen, ke m konnen, de moun ke m konnen sou tout teritwa a. Mwen aktive l. Mwen mande pou m reyini avèk kòmandan chèf lame a, kòmandan chèf lapolis la. Paske nan plan global la, gen de bagay se lapolis la ki t ap fè l, se lapolis la ki fèt pou l fè l. E gen de bagay se lame a ki fèt pou l fè l. E yo tout ap aji endepandamman youn de lòt. Men yo aji nan sekansyèl planifye. Mwen konnen ki bò pou lapolis ta aji, mwen ba l misyon pa l, mwen ba l zòn devolisyon pa l la. Li konnen ke lame a li menm antoure l globalman, lame a gen misyon pa l, de misyon yo youn pap rantre nan lòt, youn pap choke a lòt. E menm si ta vin gen yon nesesite pou yo ta vin fè yon jonksyon yon kote, Gen yon kowòdonatè k ap pran desizyon an. Men sa n ap di la a, refleksyon an anndan CSPN nan pou l te fèt wi. Non, CSPN nan pa kalifye pou sa. Lè w di pa kalifye a, men se se ògàn kote refleksyon, estrateji.
Se yon erè teknik li ye alabaz. Esplike m lè w di l pa kalifye pou sa. Koute,
se nan tout sa peyi a pran wi. Ou genyen jodi a, ou gen lame. Pa egzanp, nan CSPN nan, minis de la defans lan pa nan CSPN nan. Paske nan tèt moun yo lè yo tap konsevwa bagay sa, yo te konsevwa se lapolis sèlman kap òganize sekirite. Yo pat nan lame?
Pa gen lame.
E moun ki kraze lame yo? Donk, lè kounye ou pral vin pral jere pwoblèm nan ou gen lame ou gen lapolis, lè CSPN nan reyini kiyès ki ladan l? Le minis de lenteryè. Le minis, pa egzanp, nou gen bon zanmi nou Mario Andresol ki pran nan pyèj la.

pran pou l te ka pèmèt ke m patisipe nan CSPN paske Sekretè Deta Sekirite Piblik la pa li pa fè pati de CSPN. Wi, men yo ba l posibilite a nan CSPN sa a. Donk, non men se sa m di w. Donk ou gen le minis de la jistis, le premye minis, le minis de la jistis, le minis de lenteryè, kòmandan chèf lapolis la, enspektè jeneral la, se 5 moun sa yo ki nan CSPN nan. Donk CSPN nan pa enstans stratejik ki kab rezoud pwoblèm nou gen la a paske l kab bay lapolis lòd sèlman? Ou kiyès ki sèvi ki responsab sèvis de ransèyman nan peyi a? Kiyès ki responsab jodi a gon pwoblèm yo kab rele l an matyè de ransèyman kouman w fè tèl bagay fè rive? Kouman w fè pa t okouran tèl bagay? Pa gen pèsonn ki responsab ransèyman. Mwen di w lè m t ap fè sa m te gen pou m te fè a, se mwen ki te gen estrikti de ransèyman m ke m te mete. Se de moun ki te travay avèk mwen. E jiskaprezan, pa egzanp bagay ki ta pral rive Kabarè Akayè a depi yè aprèmidi m okouran.
Ou te gentan konnen l? Wi, wi, wi, m okouran. Sa k rive jodi a la? Wi, m okouran depi yè aprèmidi. Mwen gen 3 ajan nan zòn nan ki rele m ki di m men moun yo men nèg yo, nèg yo pran dispozisyon yo kòmanse pral mache sou yo wi. Men sak pase bon enfòmasyon an kolonèl. Pou m voye l.
M voye enfòmasyon an kote pou m voye l. Men sak rive pa egzanp dènye moun. M ap transmèt ou enfòmasyon an Ayiti, se kòmandan an chèf lame a. Paske telefòn mwen se yon telefòn ki sou kontwòl. Lè yon moun rele m ban m ransèyman, moun ki nan peyi yo, dan yo konnen yo.